Mèsi a ou menm tou ki poko abone men ki pral pran tan abone pou like pou kòmante e pou pataje chanèl la jan nou konnen deja kèm pap sispann bat bravo pou nou jodia jan nou ka wèl mwen te ansanm avèk zanmim nan my childhood friend ou byen dil dapa chil kisa? childhood ebyen sa nou di wi childhood friend

Ya nou pral fon challenge and challenge lan se li menm kap fèl M di childhood friend pou moun ki pa konn sa l vle di se zanmi danfans sètadi nou leve ansanm e lèm di nou zanmi danfans lan se pa like nou leve ansanm epi pandan nap grandi nou pèdi de vu nou vin retwouve nou sètadi chak etap nan vi nou nou viv yo ansanm depi piti m pa menm sonje Si se 3 jou, si se 2 jan, depi m piti, sa, nou gen, nou gen 24 an? Enben m mèt veye kòmsi m gen 22 jan, 24 an ansanm. Paske manman w fè w legliz la. Menm sa, menm si. Wi, nou grandi ansanm. So, kisa m pral fè? M pral wè, m pral poze bon mwen 15 kesyon. Wè? Hum, bagay si. 15 kesyon. M pral poze l 15 kesyon sou mwen. Bagay ki pa twò difisil. M pral wè si l ap jwenn yo. Chak kesyon l pa jwenn, m pral ba l yon sak ret la men cho. Yon sak ret la. Sa m jwenn yo tou, m ap ba w yon bèl pla men cho. Gade, ou konnen menm li di ke bon. Non, an vrè, ban m di nou guys, an vrè, li pa t sipoze ban m pla men cho an, paske se mwen k ap poze l kesyon e ou dwe konnen yo sou mwen. Ou dwe konnen yo. Wi, tout sa m konnen mwen menm, m ap ba w pla men cho. Ok. Ou dakò sa? Ok, men sa n ap fè. Sa w di m nan pa gen sans men pou m fè l yon ti jan gen sans, w ap ban m yon ti pla menso m ap ban w yon gwo. Ou pa rive pa konn mesye. Gen ti kesyon gen ti kesyon fasil m poze l li ta sipoze ka reponn men genyen tou m ap wè m ap wè antouka m ap wè 15 bagay e bagay m pral poze l yo se pa bagay kòmsi ki ta dwe difisil pou l reponn. First question, Nan ki mwa? Premye kesyon m di l li an anglè l pa konprann li di m en.

De kisa mwen plis renmen pale? Like de kisa kòmsi yon bagay depi depi lè map grandi avèw ou jwenn kòmsi m renmen pale de li bon pa fòseman pandan nap grandi ok pandan m ka di nou fin grandi kòmsi moralman m renmen pale de li anpil bagay sa yo.

Fè pou moun, yon bagay konsa.
Oh li renmen bay moun konsèy. Depi sa depi lè l ti moun li toujou ap bay granmoun konsèy, li toujou ap bay moun vrèman moun konsèy epi konsèy li yo toujou baze sou yon bagay, yo toujou parèt mati menm si kòmsi nou nou tout pase ti moun nou grandi men li son moun ki te yon ti jan mati depi lè l piti.

Pou nou pa panse ke se lalwa menm yo renmen an bon kote. Exactly.
Yeah. So, ki gato prefere m? Ki saveur? Ok, m gen 2. Omwen, m di sa wi. Banm 2 gato prefere m, 2 saveur.

Dezyèm nan se Pako ban group la mechant konsa. Woo ok wouch whisky
Gato whisky So m telman m renmen tou le 2 m pa menm ka fe diferans ant yo tou Defwa m konn renmen chokola anpil men m konn ap eseye fe diferans lan M renmen tou le 2 Humm bon bel kesyon E kesyon sa tout moun pral jwenn repons a kesyon sa ou te poze m nan m pat reponn nan.

Esi m di w m pa konnen si gen mennaj ak si pa gen mennaj. Timoun, kòman n ka konprann sa? Yon zanmi danfans, m leve avè l, nou grandi ansanm, nou fè tout bagay ansanm, youn konn tout vi prive lòt, nou grandi ansanm, lè m di sa nou grandi ansanm nan biznis, nan fason n panse, e menm spirityèlman n ap eseye evolye ansanm, tout bagay sa yo, sètadi tout ti bagay prèske, li konnen nou pase anpil tan ansanm, nou dòmi ansanm, leve ansanm.

San ke ou pa depann de yon lòt moun. Wi.
Sa, sa, sa se youn ladan. Men, kòmsi, m ren, m, se sa, kesyon baz. Kòmsi m renmen fason m ye, kòmsi matirite m ki ka fè m fè yon bagay oubyen pa fè yon bagay, ki ka fè m konnen kisa m fè, kisa m pa fè. M pa konnen, m renmen moun m ye a. E, ki fwi prefere m? Sa m gen plizyè, bat ban mwen youn nan best the best.

ke enyen ki pase la. So sa vle di wè m di nou sa la lè nap vin wè m nou konn sa pou n pote pou mwen. Pot manje, pot anana, pot fwi. So kanpay ou vil? Eske m tap renmen, eske m pi renmen kanpay, eske m tap renmen plis viv nan kanpay ke nan vil, eske m tap renmen plis bon wi kanpay ou vil? Ou pi renmen kanpay lan paske m konnen w pa yon moun ki renmen bwi, ki pa renmen twòp aktivite, men alafwa tou e pa yon moun ki pral viv nan yon kanpay like vrèman vrèman andeyò pou sa yo. Anfèt m vrèman kòmsi renmen kanpay andeyò bagay sa yo, m ka di m prefere l ke vil kòmsi vil lan dèfwa l pi aksesib kòmsi a kèk bagay, kèk bagay ou bezwen regle, bèt kanpay lan se vrèman.

M te prepare 15 kesyon men gen youn ki monte nan tèt mwen la, m pral ba li l apre kenzyèm sa. Ki pi gwo defo m? Pi gwo defo w? Ou renmen pale anpil lè w rete. Mezanmi sa pa yon defo, eske se ok?

Sa e mizik prefere ou an nan manti. So yeah Challenge lan pa pase janm te swetel lan paske m panse m tap bay nenpòt Suk flamen cho pou plis ti m pa bal m bal youn e mwen k pranl So yeah se te tout pou ti video jodi a m espere ke nou chak te enjoy li. So pa bliye abòne ansanm avèk chanèl mwen an, peze ti klòch notifikasyon an, peze ti klòch notifikasyon pou nou ka resevwa chak grenn videyo ke map gen pou m poste, lèfini mwen prèske rive a 500 abòne janm te di nou a 500 abòne map fè yon giveaway, m swete ke nou tout patisipe ansanm avèk pou nou ka ede chanèl nou an grandi ansanm so bye guys bye.